Mezanmi bonswa, m vin avèk yon news pou nou, e pa pou di se news, kòm mwen menm mwen se health care worker, I'm in the front line, m ap di nou sa, kounye a yo di konsa ke yo vin avèk tès pou tout moun tested pou health care worker. Yè m al travay, gen yon pakèt bann ayisyen ki kontan k ap di yey, yey, good, good, pandan yo klere Lè nou te Ayiti, nou te konn frekan konsa? Te konn lè nou malad, nou konn pran fèy papay, fèy kowosòl, fèy tabak nou bouyi, nou bwè. Bann eklere, mwen menm mwen te lakay mwen, m te gen yon sèl maladi ki pran m, do fè mal. M pa t ka kanpe. M plen ko, m plen bounda, m pa t konn si m te gen kowona, sa l te ye, m pa t bezwen konnen, m plen bouda m kleren. M plen kleren, m achte tout bagay, m pran zonyon, sitwon, bikabonat, m fè te m bwè, men mwen, I'm healthy. Si yo gon tès yap ba kite lòt moun yo ale avan, avan nou menm nou al pot tèt nou ale bann eklere. Rete lakay nou, nou twò frekan, nou twò cho. Imajine w, nou genlè bliye Moun isit te di konsa ke se nou ki bay an sida. Moun isi nèg tèt joun nan te rele Ayiti shit hole. Men yap defann yon pakèt bann ayisyen la. Kilè yo te renmen nou? Si tès la bon li efikas, kite yo ale an premye. Let them go first. Fout ret lakay nou. E nasyon m nou ye m renmn I'm Haitian one hundred percent sa byen fèm mal lèm wè yon fucking Haitian ap soufri ap kriye nou se nasyon m nou se san m nou se blood mwen nan pa de wòt nap goumen antre nou men nou se yon bon nasyon yo fout divize nou moralman fizikman tout jan tès lan vini kite lòt nasyon yo ale avan and wait and see what's going on and then lè sa na di ok na ale. Mwen menm pa bezwen konnen m te gon maladi ki te pran m tou dènyèman m fè 2 semèn lakay mwen do m ap fè m mal m pa ka kanpe m pa ka manje m pa t pran tès m pa t pran anyen m al nan travay mwen m tonbe tèlman m gon chrès imajine w lè moun yo vin devan w tak glòt yo mouri m bay ki rele antibirit. An ti bet moun yo fou yon bagay andan gagann yo avan w vire tèt ou nan yon segond yo rele kod moun nan mouri blip podyab ti ayisyen m yo e ou menm ou pa yon chèf ou se yon senp anplwaye like everybody else ou pa ka di anyen ou pa ka di ase lè w vin lakay ou se kriye m konn vin lakay mwen m lage kò m depi nan eskalye lakay mwen mwen tye tout rad sou mwen m ap mande Bondye w sekou moun nou te ka viv Si jan m te santi m renmen mari m m t al ka doktè m t ap mouri m ret lakay mwen m pran kleren kleren m pran wonm babankou m met sitwon m met jenjanm m met jiwòf m met kanèl m met tout bagay m konn fè te a yo amè m bwè m ta vle pou nou viv se t ap kite moun ap fè nou mete nou devan nou fout eklere twòp pa tande non nou ayisyen rete nan wòl nou.

Ok m konprann fò nou teste m pa di test lan pa bon of course m ta renmen teste tou but pran san nou you see me m pa bezwen konn anyen kap pase nan body m as long chak maten m leve m pran tanperati m li 97 menm lè tanperati m te 102 m pap fè ronpòt se nòmal pou m gen lafyèv paske tan ap chanje tan ap chanje aktyèlman la. Kisa pou fè? Achte asowosi! Tin gad yo vann asowosi nan ti pake tankou Lipton Tea. Jamaican yo ki fè l. Lè m santi m vle, ou konnen Schweppes, ou wè Schweppes? Bagay Corona sa, li ba w Schweppes moral, fizik, mantal. Mwen menm m pre l mwen Corona fin avè l, tout blanch. Tèlman m santi m strese. Bon si m te ka desann kilòt mwen pou moutre nou sa Corona fè, tout prèl mwen blanch. Tèt mwen tout anba m blanch. Kowona fin avèk moun. So what I can do, there's nothing we can do. On sèlman Bondye ka geri kowona pou nou. N ap mache nan yon peyi tankou yon chal oska mas. Lontan mas sa al antre nan yon store, fòk moun ta rele 911 pou ou. Kou nan w mas nan figou tankou w machal oska mal maske. O kontrè fò nou lapriyè. Paske la gen mas sa a, pa gen anpil ensekirite. Sitou mwen menm kap antre lakay mwen late at night. Moun nan gen dwa gen yon vye mas, yon vye bullshit nan figi l epi li rob ou nan train station. Bikòz ou pa wè figi moun yo vre. We have to be careful and pray Bagay ma sa m boka avel Lè m kenbel lan figi m I feel exhausted I can't even breathe I don't want no test Stop pa al ankenn kote Take your time Kite lòt nasyon yo moun ki envante korona yo kite yo al avan nou And then lè sa si l gen efikas vre n a ale Ayisyen parèy mwen yo please I'm begging I'm begging you please stop. Don't let nobody push you. Most of the people die tous pli fò se black people. Avwe gen yon pastè ki vin nan lopital la mezanmi, byen pòtan. Pastè a pa ka respire yo di yo mande pou yo intubate pastè a, pastè a mouri nan yon minit. Pitye, pitye, pitye, pitye. Come on. Sa ki pi tris lan, fanmi moun nan pa ka vin wè l. Si fanmi an te ka vin wè l atlis, li te ka defann moun nan. Lè moun nan mouri, kò an, ou pa ka bay kò an. Mwen menm m ap di nou, m ap travay nan lopital. I'm a health care worker. Asi, lè m te konn ap fè CNA, ou te limite. Kounya la m kite CNA I'm doing nursing Ou nan mitan bagay la Kòm a koze HIPAA Djob la fè m pwoteje djob mwen gen bagay m pa ka di But nou menm Ayisyen nou frekan nou eklere Nou pa menm pale yon bon anglè menm Kou nou vini pou nou lè y ap esplike nou the procedure Nou toujou nan premye lè n ap fè frekan Mete bounda nou la ka nou braso se avè kleren Kowona pa renmen kleren Si nou pa tande nou vle vin mouri I don't give a fuck nou pa fanmi mwen I try my best as long my friend my family is safe it's ok Nou pa bliye m te di nou Bondye wè m fè travay la mwen di nou pa prese al fè tès pran san nou pran remèd cho pase vicks nan chest nou le swa Pran dlo cho benyen epi kenbe respirasyon nou pou 10 minit, I'm sorry pou 10 segond epi lage l. E kenbe l ankò pou 10 segond, lage l. Epi fè yon gwo touse pou nou ka clear lungs nou. And then when we finish, take a lipton tea, ginger with lemon. No sugar, add honey. And that's it, you good to go. At night, ou sot travay, ou antre lakay ou, se pou lave men ou, bwè anpil te, anpil te, three time, and then teke wom, teke dlo cho, shower bath, and then you good to go. Don Besjoez nou priye nou pa kwè nan Bondye nou telman pa renmen priye Bondye se kle korona there's nothing else pou Bondye sil anndan nou please please I'm begging all the Haitian people stay home and be safe be bless.